M pi Ayisyen pase nenpòt Ayisyen. M fèt an Ayiti. Poutèt kisa? Poutèt koulè po m mwen pa Ayisyen. E poutèt sa yo pral di m pa Ayisyen. M fèt lopital Kanapevè an Ayiti. M grandi Mòn Kalvè ap jwe foutbòl nan lari avèk moun, ti zanmi ki sou katye m. Vire tounen anvan anyen yo di w po lanvè, vye sesi, ou pa konn anyen, nan kisa w ap pale, w ap fouye bouch ou nan koze peyi. Wi m son Ayisyen. M san pou san Ayisyen. M fèt an Ayiti. M gen dwa tou pou m pale. Nou chak moun k ap viv nan peyi sa a, ok, nou gen desandan nan yon lòt peyi. Tout moun ki sot k ap viv an Ayiti. Se dwa m, mwen menm m gen dwa, fanmi m gen desandan Italyen, Arab, wadèvè sa l te ye, men mwen mwen fèt an Ayiti, m son Ayisyen. M konn, m konn, m konn reyalite Ayiti a. A pati de mizik, m vwa, m, m al nan tout kote, nan tout kwen peyi a. M konn ki jan tout. Tout moun panse an Ayiti. M youn nan moun ki pi byen plase pou m pale de Ayiti. M reprezante Ayiti. Sa m fè pou peyi sa. M leve drapo sa nan le mond antye. M rive Nouvèl Kaledoni. Konn kote pou vwayaje 2 jou pou rive. Mete 10,000 moun deyò. M ap rele Ayiti. M ap chante drapo m sou do m. Ok? Mizè. Mizè m pase. Mizè mizisyen pase. Sa nou andire. Ok? Epi an vanyen yo gade w yo di a, ou konprann, misye, misye pa ayisyen, misye pa ayisyen, oubyen e grimo sa yo. Fò n sispann a mantalite sa. E youn nan pi gwo pwoblèm ke nou gen ann Ayiti jodi a la. Wi gen pa bon, gen bon nan tout, nan tout peyi, nan tout nasyon. Gen bon, gen pa bon. Men fò n ka fè diferans lan. Mwen menm jodi a m vin pale avè nou m bouke. M bouke, m bouke, m bouke, m bouke. Monchè, li ka, sa w ap gade nou jodi a menm. M konnen w ap gade nou, kote w ye a menm. I love you bro, I will miss you. Mika, m pa konn sa w ta ale menm. M pa konn sa w ta fè l brother. M konnen w fè l pandan, pandan w t ap fè yon bagay, w ale pandan w t ap fè yon bagay ou renmen, ou sou stage la, ou konprann but. Aman sa Michael te tro bonè men. Ou nan chaje ba pou te fè toujou men. Ou te kan pil ba pou fè toujou. Michael, Michael gen 2 mizik nan studio va estouke la. Tap al mikse la yeswa. Tap komanse mikse pou mse tal la di la men. Rinaldo te gen tan fin fè primiks. M gen ti show sa ant atis m tap al mete m se te plen pwojè a se yon nèg ki tèlman te gen bagay tèlman gen talan men m ap vin pale de Mika men ya yo pral di tout bagay yo pral di ou wi Toto te fè show sa ou byen m te vin pale la jodi a e pou vyouz ou byen se pou m te sesi m te sela m pa bezwen sa mwen Carrière mwen pale pou tèt li. Ou konprann? M pa yon moun ki renmen bagay sa yo tou anyways. So, m vin la mwen menm jodi a la m vin pale paske jodi a m te sipoze fè show m. Ok, se te sipoze Roberto, Mika, Olidji, Olivier Durette jodi a la pou n ta fè ant atis, pou n ap griyen dan nou, pou n ap pale de yon seri de ti pwoblèm pou n korije nan biznis lan, nan mizik ayisyèn, pou m pale de eksperyans nou nan mizik la men jodi a la m oblije m ap vin pale de Mika kòmsi dan le pase menn. Antouka se sak lavi a nou tout nou gen pou nal yon jou kanmenm. Yo te destine Mika, dat sa yo te destine Mika. Nap kenbe Mika nan kè nou, nap kenbe tout bon souvenir yo. Bon wè. E I don't know man. Jiska prezan mpa ka aksepte. Sa konn fèt. Mwen menm se mwen menm mte pran weekend nan off, mwen menm paske mpat ka monte. Meskize m ankò. Devan Caribbean Culture Fest, After Party, tout bagay, tout weekend nan, m pat gen kè, m pat gen kouraj. M pa wè kijan pou moun monte sou sèn, konprann, pou ap chante nòmalman pandan ke, ey, ou gon konfrè, yon zanmi, yon moun ke w konnen ki mouri jan l mouri a menn. Anzo mwen menm, m pat kapab. M pa konn. Mwen menm si se pou mwen, se pou mwen, Roberto, e, Mwen, m ta pran tout mwa a nèt oubyen jiska jiskaske m santi m alèz. M pap ban nou manti. Men, malerezman, m pa pou kò m. Mwen m ka pran, m ka jwenn privilèj sa a. Mwen, m gen jarèt, m ka fè l men gen lòt mizisyen nan djaz la k ap viv pechèk bay pechèk oubyen week bay week ki gen ki gen ki gen ki gen responsabilite. M pa ka just rete epi m lage nèg yo tou, w konprann? So, se sa k fè ke bon, petèt. Bon wè m paka fè sa men se pou mwen guys mwen m tap la Thanksgiving petèt m tap pou kòmanse jwe se te pou mwen Roberto bon wè m men e ti mesye yo m paka fè yo sa nèg yo gen responsabilite bon wè m tout nèg gen yo viv nan peyi isit men bil yo pap kanpe bon wè m Uncle Sam lè lap frape nan pòt ou a ou pa peye jodi a bro bon wè m yo sezi yo dis yo dat sou m paka met nèg yo nan pozisyon sa. E Mika tou, ou konprann? Mika, Mika son nèg ki te renmen mizik. Misye se te, se te vi l, se te fè moun danse, met, met lajwa nan kè moun, fè moun kontan. Ou konprann? Mika pa t ap kontan tou. Mika t ap di m, Toto, Toto, keep going, n ap keep going wi. Fè m konfyans. N ap keep going. N ap keep going. Ou konprann? N ap keep going. Pase. Wala kanpe. Travay la fèk kòmanse so. Mika pa tap vle nou kanpe tou. Men, mwen men, mba, mba kwe. Se pou mwen mtap kanpe. Tout moun kite pòch Mika yo. It's, it's a hard one guys. En tout cas. E mba se ke mba lide yon pil bagay. E, mba pese retounen yon lòt fwa avèk, avèk Oli. Ou bon? E... Mwen se retounen avèk ou li ankò. E fòm di nou ke m pa m pa vle ke nou pran sa m sot di yo tankou pou moun si gen jazz ki te jwe sa e yo menm ou konprann chak moun feel a certain type of way chak moun jere biznis yo yon jan epi gen de obligasyon moun genyen tou m pa m pa pral you know. M pa vin la ni pou m, pou m, pou m, pou m, deklarasyon sa pa gen anyen pou wè avèk ankenn djaz ki te pèfòme pou weekend nan etc. So, chak moun jere biznis yo jan yo kapab, ou konprann, chak moun fè afè yo, m pa, m pa, m pa gen anyen kont sa, ou konprann. So, m pa vin voye toya anvè pèsòn. Tanpri pa pran pawòl mwen pou al mete m anfas kèk, tèl djaz oubyen tèl moun ki te jwe pou yo di men sa Roberto te di. Tanpri, e pa sa m vin fè la. Ou konprann, mwen m ap pale pou tèt mwen. Pale pou tèt mwen. Ok antouka eem ap eseye tounen avèk eem eem eem ap eseye tounen avèk ou li eem poun ta eseye fon ti pale ok guys so I love you guys too eem mwen resevwa anpil anpil mesaj depi depi samdi you know a bunch of people telling me yo it's the moment for me to tell you I love you you know I love you guys too. I love you guys e kèlke swa moun konprann vrèman e nan le pase ke m te gen you know yon mizisyen ou yon moun ke kòm si m ta di w la m pa fin twò alèz avèl akoz yon ti bagay ke moun nan panse m te fèl yo menn an met bay sa yo dèyè an avanse lavi a kout menn. Lavi a kout men. Lavi a kout men. Sitou nan kalite biznis ke nou ye a. Gen de lè gen mizisyen kap di a e solda n ye. Nou fin jwe vandredi la, nou monte avyon nou pa domi nou pral la. Mesye, pa gen jwèt nan ba yo mesye. Fè ti tchekòp nou. Ou mwen, make sure ke nou take care tèt nou. Paske Konprann? Apre yon sèten nonb dane ke w ap fè bagay sa men it catches up, it catches up. Konprann? Bon one more time guys, m pa ka salye, m pa ka, m wè gen anpil moun sou live la so m pa ka salye chak grenn nan nou, m wè, m wè mesaj yo e m pa ka salye chak grenn nan nou men m ap di nou ke m renmen nou, m renmen nou anpil e m pa p tann ke se pa lè m ap pale avè nou pou m di nou sa men m renmen nou tout, nou tout ki la m wè non nou, m wè nou. M wè nou. I see you guys e m vreman resevwa mesaj yo e m renmen nou anpil tou ok ann kenbe pozitivite a ke m wè sou nèt la konprann ann pa vi ann pa ann pa tann 2 3 jou yon semèn 2 semèn pase pou nou retounen nan ansyen e pratik de kraze youn lòt la ankò.
Map raple nou ke mesye blan pran desizyon antre nan peyi a pou yo vin dirije w oubyen pou yo ede w oubyen pou fè whatever paske mesye enterè nou, kripya nou, anbisyon nou fè ke nap rwine tout moun, fè ke nap fout tout moun nan plis mizè chak jou. Nou fè biznis yon pakèt malere mesye paka pa fè fayit pou enterè pèsonèl nou. Men pa bliye mesye. Nou pap mouri a lajan. E lajan nap kite pou pitit nou an lap toumante pandan tout vi nou. Se konsa nou konn rete nou wè moun gen kansè. E konsa nou konn rete nou wè malediksyon tonbe sou ou oubyen sou pitit ou jiska setyèm jenerasyon epi ou pa konn kote l sòti. Men se paske youn nan gran paran ou te fè moun mal. E sa nap fè a la se yon krim mesye. Se yon krim nasyonal ke politisyen peyi a ap fè peyi a. Nou divize peyi a sosyalman, yon afè de nèg anwo, nèg anba, milat, nèg wouj, nèg nwa, de sesi, de sela, bagay, mesye nou konnen sa n ap fè a kote l pral mennen. Èske se sitiyasyon sa ki dekouraje nou, ki dezangaje nou? Puiske dan le tan n te wè atis yo te trè prezan, e o pwen ke te gen dè inisyativ kote gen atis ki te kontribye nan kesyon dezarmeman aloske la nan lanmò Mikaben nan nou wè e malgre peyi a divize men mizik la li li ini nou eske atis yo vrèman pa ta ka jwe on wòl nan nivo sa etan done gen de lòt peyi tankou Jamayik ki te gen pwoblèm konsa atis yo te kontribye nan ede chanje sa. Banm tou kanpe w la. Pa gon atis jodi a ka pran le devan nan anyen. Poukisa? Paske yo pral di l gen kòb nan men l. Politisyen pral itilize l. Si jodi a m al mande pou yo chita pale, yo pral di m ke se pou Ariel mwen ye. Si kounye an mwen di fò Ariel ale, yo pral di m ke se nan opozisyon m ye frè. Sa vle di ke atis mele nan yon bagay ki pa menm pou li. E le pire ankò se ke gen atis ki patisipe ladann nan sa k ap fèt la. Atis yo patisipe nan pa fè moun kwè nan atis. Atis yo patisipe paske y al fè politik tou. Atis, gen atis ki gen enterè yo nan politik kounye a. Donk sa vle di mesye se yon peyi ki melanje menn. Se yon bagay vreman si nou pa pran konsyans pou nou di tèt nou guys il fo ke nou kanpe. Paske mesye men menm m ap di sa tout tan. e se dènye bagay ke map di anvan m fèmen sa bèl okazyon sa kem genyen jodia pou m fè ti pale sa wi m pa gen pwoblèm gang yo kriminèl wi m pa gen pwoblèm gen pwoblèm gang gen pwoblèm zam gen pwoblèm dis gen pwoblèm dat men pa bliye ke sèvo èt imen an nouri l de done. Pa bliye gon timoun lèl ap elve se antouraj li ki level se sal wè lakay li sal wè lekòl li sal wè nan lari a sal wè papal manmanl frèl kouzenl sèl ap fè nan zòn ni kel anrejistre kòm done nou gon peyi kote nap nap nouri sèvo timoun avèk vyolans 24 sou 24.